Etazini Damerik yo te vin fè, yo t ap fè envestisman. Yo enplante prè de 20 izin suk a Kiba. Yo enplante 10 an Repiblik Dominikèn. Yo enplante zewo an Ayiti. Poukisa yo fè sa? Yo fè sa nan lojik pou yo te kapab bani pwodiksyon agrikòl ayisyen an. Koulye a, Ayisyen yo te oblije rann yo swa a Kiba, swa an Repiblik Dominikèn. Ebyen, piske te genyen yon sanginè, yon nazis, yon fachis ki rele Rafayèl Remonindas Twoyo, ebyen, li òganize de konsè avèk lekstrèm dwat dominiken, avèk. Leta dominiken ebyen li bay lòd a lame dominikèn pou yo masakre pli de 35 mil ayisyen. Lè yo reyalize yon ak parèy, nou menm kòm avoka, nou di sa a se yon ak jenosidè, son krim kont limanite. E an matyè de krim kont limanite, il n'y a pas de prescription. Se sa k fè, dosye sa a li te deja devan lakou penal entènasyonal. Ebyen, nou mande Lakou Penal Entènasyonal pou yo pwononse yo a lankont de la Repiblik Dominikèn pa rapò o masak yo te reyalize sou plis ke 35 mil Ayisyen. E jodi a ankò, avèk sipò yon ansanm de òganizasyon, E peyi enperyalis yo, yo vle fè menm bagay la ankò. Sepandan, n ap raple pou laverite e pou listwa, tout zam k ap teyorize popilasyon ayisyèn nan, yo sòti Etazini, yo tranzite an Repiblik Dominikèn e yo rive nan men gang yo an Ayiti k vin teyorize popilasyon an. Nou di, Repiblik Dominikèn pa inosan nan sa n ap sibi an matyè densekirite anndan peyi Dayiti. Nou vin raple yo. Se nazis yo ye, se fachis yo ye, se sanginè yo ye e nou di yo sa pap retounen, sa pap fèt ankò. Popilasyon ayisyèn nan l ap konstwi kanal, l ap rekonstwi ankò jiskaske nou satisfè, nou kapab reponn bezwen manje nou. E n ap raple pou laprès e lakominote nasyonal e entènasyonal, nou wè. pwodui dominiken te toujou ap fè pou voye an Ayiti yo. Yo fin bloke e fontyè a. Pwodui sa yo gen de moun an Repiblik Dominikèn ki grangou. Yo pa al bay yo a bon mache nan espas kote moun yo grangou an Repiblik Dominikèn. Se jete yo jete yo. Sa vle di ki sa? Pwobableman yo gen pwazon lan ladan yo pou yo kapab elimine popilasyon Ayisyèn nan. Jodi a ou konn wè yon moun jodi, demen si Dye vle ou pa wè l. Li tonbe. Ebyen se konsekans sa nap konsome. E an Repiblik Dominikèn, se yon ansanm de nazis, se yon ansanm de fachis, ebyen sou baz sa a, y ap anpwazonnen nou, paske yo di nou te okipe yo, nou pa t okipe Repiblik Dominikèn, nou te libere Repiblik Dominikèn anba chenn dominasyon espanyòl, apre nou fin libere yo, nou te ba yo tè a, ebyen jodi a, se menm Repiblik Dominikèn sa a, ki vin. Kòm rekonpans, ebyen, se pèsekisyon, se agresyon, se masak, nou di 86 lane aprè, nou di pa gen pèp san istwa, nou di pa gen pèp san memwa, yon pèp san istwa, e yon pèp san memwa kondane pou l viktim menm sitiyasyon yo, li kondane pou l pwodui menm erè yo. Nou raple popilasyon an pou ke 1. yo reyalize yon memoryal o bò de rivyè Masak pou di jenerasyon kap vini yo men ki sa k te reyalize e men ki konpòtman nou dwe genyen alega de la Repiblik Dominikèn e si poko gen yon desizyon de jistis ki rann pou jistisye moun sa yo ebyen pou yo menm la jenerasyon fiti pou ke yo kenbe dosye sa a. jiskaske yo kondane la Repiblik Dominikèn pou krim kont limanite, jenosid e masak. Donk daprè ou Mèt District se yon konplisite ant usa e Repiblik Dominikèn pou fè zam antre an Ayiti, selon entèvansyon w lan ou sot fè la.
Men sa li pa yon sekrè, tout zam ou sinon majorite zam ki nan men bandi k ap teyorize popilasyon ayisyèn nan, yo make Made in usa. Usa se youn nan pi gran pwisans nan mond lan, ki kapab kontwole fwontyè l, ki kapab kontwole enteryè e eksteryè. Si yo sòti lè yo vle, si yo rive an Repiblik Dominikèn, yo tranzite vè Ayiti, sa vle di gen yon konplisite ant Etazini Damerik, Repiblik Dominikèn pou yo transfòme espas. Espas nou an an yon espas envivab e jodi a nou wè reyalite a, se teritwa pèdi, lapolis pèdi tout kontwòl tout espas la paske jeneralman genyen yon ansanm de esklav de la kominote entènasyonal tankou Ariel Henry, Edmond Supplice Beauzile, Sorel Jacinthe elatriye. ki se esklav sistèm lan, ki se menm gang yo ki ap tolere gang teyorize popilasyon ayisyèn nan. Ebyen jodi a, nou vin di yo nou konprann e fòk zye pèp la louvri e se sak fè nou vin raple l e n ap mande pou yo fè 2 oktòb la yon joune de dèy nasyonal pou pa ka genyen plis ke 35 mil ayisyen ki masakre. Epi ou pase jou a kòm si se rien n'était. Donk sa moutre nou moun ki o pouvwa yo se yon ansanm de sinik, se yon ansanm de fachis de la menm manyè ke Raphaël Trouillot e Abinader. Se sa nou te vin di jodi a e n ap kontinye n ap di l nou menm nan Kap Esab ki se kolektif pati sinyatè Akò Montana ki kwè Se nan batay, se nan mouvman, se nan revòl, se menm revolisyon ki kapab delivre peyi a, ebyen nou te oblije vin raple yo pou laverite e pou listwa, nou di 2023 pa 1937 pap gen masak ankò.